Sa kap fèt sa kap fèt family a kòman nou ye jan ke nou konnenm deja non pam ki se ròl se mwen toujou ap sèvi sou chanèl sa mwen diw byenveni ankò sou chanèl la pou yon lòt video sa son video ke mwen te dwe fè depi semèn ki pase a men sa vle di jan ke nou konnenm deja tan an pa se pa yon bagay ke mwen menm pèsonèlman mwen genyen se sak pèmèt ke mwen pat gentan fè video a men sa vle di mpanse nenpòt lè ke mwen met ba nou video a mpanse nap satisfè kanmenm de video a bon nan video sa de kisa nou pral pale nou pral pale de depòtasyon ki fèt dènyèman sa vle di se depòtasyon ki fèt pa pil sa vle di anpil nan nou ap kontakte n, n ap di n kòman sa ye, kòman, èske moun sa yo menm kapab retounen, kòman moun sa yo depòte, sa vle di, se tout sa yo ke mwen bral pale nan videyo sa, sa vle di nan videyo sa m ap gen pou m pale w an ki moun ki depòte plis nan moman ke n ap pale an, e moun sa yo ki depòte a ki posiblite ke moun sa yo kapab genyen pou yo swa pou yo retounen Meksik ankò, e sa vle di m panse m ap genyen pou m reponn anpil lòt kesyon toujou ke nou souvan ap poze m, sa vle di sa fè m ap toujou di w Humm rete nan video a mwen wè kote ti bebe a. Si tout fwa ou menm ki sou chanèl lan sa vle di ki gen tan sou chanèl lan m panse dènye video ke mwen te fè mwen te mete mwen te di ke etazini asepte ayisyen antre m panse si w patko gade video sa map konsiye w al gadel paske nou te pale anpil bagay nan video sa bon aprè video sa sa vle di mwen te fè video sa se parapò avèk moun ki te rantre ki te gen chans Lage, men sa vle di sa k te gen dèyè, pèsonn pa t konnen ki sa k te gen dèyè. Mwen menm pèsonèlman, jan ke nou konnen deja, mwen toujou la pou m enfòme nou, enfòmasyon yo, kèlkeswa sa k vini pozitif, mwen la pou m ba nou l sou chanèl lan, sa k vini negatif tou, konsa tou fòk mwen kapab ba nou l sou chanèl lan. Sa vle di, apre videyo sa ke mwen te fin fè ke mwen te fè konnen ke Etazini te asepte Ayisyen yo antre, lè moun yo te rantre yo te libere yo a, sa vle di, bon, Pa rapò avèk videyo sa, anpil moun te enfòme ke Etazini t ap libere moun, e tou te vin gen anpil moun ki t ap rantre pa pil, jan ke nou konnen deja tout fwa ke Ayisyen gen yon posiblite, se pa 2, se pa 3, se pa pil, se plizyè santèn k ap rantre, sa vle di sa te vin, sa te vin fè Etazini li menm li te vin pran yon lòt, yon lòt desizyon, lòt desizyon an se kisa, sa vle di m kapab di nou pou m byen serye avèk nou, m ta pale sou mil moun sè ke yo te konn ap lage anviwon senkant, swasant moun. Sa a montre ke majorite moun yo te konn kenbe yo nan prizon le moman ke moun yo t ap di yo libere moun, men yo pa t janm libere tout kantite moun yo vrèman. Bon, sa te vin arive semèn sa a, sa an fèt anviwon 3 semèn, bon se nan mwa oktòb 2020, sa vle di anpil depòtasyon ap fèt, sa vle di nan moun sa yo ki t al fèmen avèk timoun, sa vle di nòmalman, m fon ti pale pou nou rapid pou nou kapab konprann byen konsèp al fèmen an kisa sa ye, sa vle di gen dwa gen anpil nan nou k ap gade video a nou pa konnen vrèman Kisa sa vle di al fèmen? Al fèmen se kisa? Jan ke nou konnen deja, anpil Ayisyen kap viv nan moman nan peyi Meksik, se moun ki soti Brezil, Chili ou byen Laguya, nenpòt lòt peyi nan Amerik di Sid lan, sa vle di se moun ki soti nan ki bat tout Amerik Santral lan pou an franchi nan Amerik di Nò ki se Meksik, sa vle di moun sa yo nou konnen deja se moun kap pran direksyon pou Lèzetazini e moun sa yo menm ki posiblite moun sa yo gen pou yo rantre Lèzetazini, se sèlman moun sa yo menm sipoze gen sak rele yon minè avèk yo, yon timoun. Sa vle di moun sa yo menm gen posiblite pou yo rantre Lèzetazini. Men jan ke nou konnen deja, de tanzantan bagay yo menm yo gen modifikasyon, de tanzantan, de tanzantan yo vin chanje an konsèp pou moun rantre. Ya, nòmalman an 2000, an 2016, 2015, 2016 moun pa t bezwen timoun pou te travèse, men a pati de 2010, 17, 2018, sa vle di si m pa twonpe, sa vle di nòmalman konsèp pou travèse a oubyen posiblite pou travèse a fòk ou gen yon timoun avèk ou oubyen swa yon fi ansent. Sa vle di de tanzantan nou konnen deja sa yo menm yo vin chanje. Men nan 2020 an ap pale a lan apati de sektanm oktòb 2020 te vin gen yon yon posiblite pou moun te rantre men moun kite rantre yo se moun kite gen timoun avèk moun kite akonpanye avèk timoun oubyen swa fanm gwo vant yo te kòmanse libere moun yo men nan kòmansman nan kapab di sa an nan kòmansman oktòb lan vin gen anpil anpil anpil depòtasyon ki tap fèt depòtasyon sa sa vle di se moun ki tal fèmen avèk timoun kite meksik ki tal fèmen avèk timoun men moun sa yo te pase nan fontyè Monterrey m panse mwen te bay eksplikasyon nan dènye videyo ke mwen te mete a fontyè Monterrey kidonk Moun sa yo menm yo te gen pou yo te travèse Etazini. Bon, moun sa yo menm y al fè men Etazini li menm san pitye, Etazini li menm san panse yo te li. Yo te depòte tout moun sa yo, sa vle di nou kapab di nan moman la anpil Ayisyen jwenn depòtasyon yo, yo depòte moun sa yo vre yo dirèkteman ann Ayiti. Sa vle di depòtasyon sa nou konnen deja kan menm Se yon defèt, depòtasyon sa li menm li se yon defèt bò kote moun ki viktim nan e bò kote paran moun sa tou. Sa vle di nou konnen deja nan moman an nou gen yon peyi ki pa vrèman kanpe sou anyen e lè yo depòte w jan de depòtasyon sa yo se pa depòtasyon ke ou te atann. Lè konsa ou pa t vrèman gen yon preparasyon ki te fèt. Sa vle di tout moun konnen tout fwa ke moun nan gen timoun nan se posib li ase rantre Lèzetazini. Ou pa t janm panse avèk kesyon te gen depòtasyon. Bon byen ke gen gen moman gen anpil moun ki rantre yo te gentan konnen gen depòtasyon men nou konnen deja destinasyon an se pou Lèzetazini gen moun ki p ap kanpe kèlkeswa l te tande gen depòtasyon an li oblije rantre men se lè l viktim nan l ap di si l te konnen bon nan moman ke n ap pale a la anpil ayisyen jwenn depòtasyon yo moun sa yo menm yo nan peyi ayiti nan moman ke n ap pale a sa vle di mwen bal gen pou m di nou pou m ba nou eksplikasyon èske moun sa yo menm jan ke n ap poze m kesyon nou bal bezwen konnen èske moun sa yo gen posibilite pou yo retounen ki jan de dokiman ki bal pèmèt ke moun sa yo menm yo retounen ankò nan tèritwa meksik la ankò sa vle di se tout sa yo ke mwen bal gen pou m pale nan videyo a se sa k fè m ap toujou di w Rete nan video a mwen pral pote plis detay tou. E avan m ale map diw si toutfwa w potko fè sa ki se abone avèk chanèl lan, map toujou konseye w avèk abone avèk chanèl lan, sa vle di jan ke nou konnen l deja. Mwen pa fè video an mwen rapid vrèman men m panse chak moman ke mwen gen posibilite an oubyen chak moman tou mwen jwenn pou m kreye posibilite an map toujou kapab la sou chanèl lan pou m enfòme nou. Jan ke nou konnen l deja non pa m ki se Erol se mwen k toujou ap sèvi nou la map toujou la sou chanèl lan pou mwen enfòme w sa vle di san fè anpil pale nou pral rantre nan video a. Jan ke mwen mwen fin di l lan deja gen anpil depòtasyon k fèt gen Pil Ayisyen ki nan peyi an Ayiti, sa vle di se moun ke Etazini, ke moun ki te Meksik ki travèse Lèzetazini, Etazini yo menm depòte yo an Ayiti. Moun sa yo se moun ki te an fanmi, kidonk manman, papa, pitit, oubyen gen anpil nan yo tou se te fi ansent, sa vle di moun sa yo menm yo depòte, n ap mande èske moun sa yo menm yo kapab retounen Meksik si se Etazini ki depòte yo. Sa vle di jan ke nou konnen deja nan moun sa yo, moun sa yo gen, gen nan moun sa yo ki gen diferan de dokiman, sa vle di gen ladan yo ki te gentan gen rezidans, gen ladan yo ki te gen, swa ki te gentan gen yon ti kat vizitan te. Mwen bay gen pou m pale nou an. Chak kategori moun sa yo, ki posiblite genyen? Èske moun sa yo ka retounen oubyen èske yo pa ka retounen? Bon, nòmalman, sa vle di se majorite majorite moun sa yo se moun ki te gen sa k rele ti kat vizitante por razon humanitaria. Ti kat vizitante por razon humanitaria sa vle di yon moun ki Meksik, yo konprann byen ki sa ti kat vizitante sa. Se yon kat ke Meksik li menm li bay moun sa yo, se yon kat ki gen yon valide ennan. Kidonk, kat sa kòman moun kapab benefisye kat sa? Kat sa se moun ki fè, ki soti nan wout a pye yo, se moun ki soti Brezil, Chili, moun sa yo menm yo rantre nan fwontyè sid lan, nan zòn Tapachula, a moun sa yo genyen yo ale nan pwosesis sa k rele Comal lan, y ale nan ofis Comal, Comal li menm asepte moun sa yo kòm refijye nan peyi Meksik, yo bay moun sa yo yon konstansya, konstansya jan ke nou konnen, oubyen yon atestasyon jan ke nou te kapab rele l nan. Sa vle di, avèk dokiman sa a, moun sa yo menm kap va al depoze nan imigrasyon, imigrasyon kapab vin, imigrasyon vin bay moun sa yo yon ti kat ki rele visitante por razón humanitaria. Men ti kat visitante sa a, mwen pa vle nou panse ke se yon rezidans, byenke gen anpil nan nou ki an Ayiti kap kontakte m avèk ti kat sa a, pa konte ke nou gen yon dokiman pou Meksik. Sa vle di ti kat sa a, m kapab di nou li pa yon dokiman pou Meksik. Sa vle di kat sa l pa yon rezidans swa ni pwovizwa jan ke nou rele l lan oubyen swa ni yon rezidans. Li pa anyen, sa vle di se yon ti kat ke yo ba nou annatandan pou nou kapab gen yon estans legal nan peyi an annatandan ke n ap swiv pwosesis komal lan. Paske nòmalman nan nan sou chanèl sa mwen gen plizyè videyo ki kote mwen pale de komal, m se sitou fwa ou pa t ko gade m ap konseyew al gade w ap wè kòman ke ou kapab swiv komal ou byen. Kisa ki komal lan? Komal lan li menm sa vle di se yon. An diskou Malala Yon son komisyon ki la, sa vle di jis pou bay moun refij yo nan peyi Meksik. Kidonk se moun ki gen difikilte nan peyi yo, se moun ki pa ka retounen nan peyi yo, oubyen se moun ki gen pwoblèm politik oubyen swa ki gen pwoblèm familyal, kèlkeswa tip de pwoblèm ke moun nan genyen an, sa vle di lavi moun nan an danje, sa vle di moun sa li, lè l rive Meksik, moun sa gen posiblite pou l rantre nan sa k rele komal. Byenke anpil nan Ayisyen ki fè komal se pa Ayisyen vrèman ki gen ki gen pwoblèm nan peyi yo, men nan moman ke n ap pale an, pa gen lòt posiblite, se rantre nan komal.

Non, ti kat vizitante a se yon papye ke yo ba nou an atandan pou m kapab gen yon estans legal nan peyi an. Li pa pèmèt ou ni vwayaje kite vil kote ou te ye an, li pa pèmèt ou ni vwayaje kite Meksik pou ale nan yon lòt peyi. Ti kat sa sèlman li la pou zòn ke w ap swiv pwosesis lan. Swa nenpòt vil ke ou ye w ap swiv pwosesis la, yo ba ou ti kat sa nan vil sa a, ou pa gen dwa pou sòti kite vil sa a avèk ti kat sa. E sa k fè nou kapab wè lè ke yon moun gen ti kat vizitan n te sa li menm ki te tapachou la swa li t bezwen moute nan nan lòt zòn ki se zòn nò swa Mexicali oubyen Tijuana yo toujou ap bay moun sa yo pwoblèm nan wout dèfwa yo pran kat la nan men yo dèfwa yo mete yo nan prizon si chans pou ou pase yo pa t yo pa t arete w m se chans ou sa pa vle di ke ti kat la li menm li ba w posiblite pou travèse se jis pou montre w ti kat sa li menm li pa ka pèmèt yon moun ki an Ayiti monte antre Meksik avèk ti kat sa. Tip kat sa w se jis pou te kapab gen yon rezidans legal, li pèmèt ou travay sèlman nan peyi an, li pa pèmèt ou rantre moun, li pa pèmèt ou fè anyen ankò, li pèmèt ou travay, li pèmèt ou gen yon rezidans legal nan peyi an annatandan w ap swiv pwosesis Komal. Kidonk m vle fè w konnen ou menm ki te depòte ki te gen ti kat vizitante Komal lan, posiblite pou w genyen pou w retounen Meksik lan se retounen a zewo, se kòmsi ou pa t janm Meksik ankò e ou pa menm bezwen mansyone ke ou te Meksik deja ou te fè Kou mal paske lè konsa yo pral wè ke ou te vyole yon lwa yn fwa ke ou te fè refijye nan yon peyi ou te di ke ou pat ka retounen nan peyi dorijin ou men la ou pa ka sot nan peyi dorijin ou pou ap di wi ou bezwen rantre Meksik ankò lè konsa li fasil fasil pou yo back ou nan nenpòt nan nenpòt èpòt ke ou ta desann nan se sak pèmèt ke ti kat kou mal sa m pa m pa konsidere m pa m pa konseye pèsòn moun prezante li tout fwa ke ou te depòte ou ta vle retounen Meksik si w vle retounen Meksik gen plizyè posiblite swa fè demand viza w Sa vle di ou byen swa pran wout lan ankò jan ke ou te pran n deja pou retounen Meksik, men kesyon ti kat vizitante a, nou pa menm bezwen mansyone l, mansyone l ditou nan oken ka paske li pap pèmèt nou rantre nan peyi Meksik e lè nou mansyone l nou plis angrave ka a paske lè konsa yo pral wè ke ou te vyole lwa peyi an, ou te vyole lwa komal lan, sa vle di Tout fwa kiw te gen ti kat sa ou pat gen dwa pou te kite menm vil lan m pa bezwen di nou pou pou nou te pou nou te ale an Ayiti. Sa vle di mwen fin pale pou dosye moun ti kat komal yo jis pou nou kapab rete klè avèk kesyon sa paske anpil nan nou ap pozem kesyon ti kat komal la non li pap ka pèmèt ou retounen sou tèritwa meksiken ankò sa vle di siw kapab retounen wap retounen nan yon lòt pwosesis m pa konnen swa demand viza travay viza touris viza etidyan m pa konn nenpòt fason kew kapab retounen wap retounen men wap retounen tankou yon moun ki pat ko janm Meksik Sa vle di, nan pale pou lòt moun ki gen lòt tip de dokiman, swa moun sa yo menm te kapab gen yon dokiman an rezidans pèmanan, swa pale nan nenpòt tip de dokiman, rezidans pèmanan oubyen rezidans tanporè. Moun sa yo menm, posiblite ki gen, se pa posiblite ki gen vrèman m pral di wi moun sa yo kapab achte biyè pou yo retounen Meksik, se kòm si ryen nete. Non. Se pa sa ke m ap di. Paske li diferan avèk moun ki te fè Comal yo. Moun ki te fè, moun ki te gen, ki te nan Comal ki te gen rezidans ti kat ennan. Pou m byen di nou, sa vle di, posiblite ki gen, moun sa yo, menm jan ke nou konnen deja, in fwa ke yon moun nan peyi Meksik, moun sa li menm li deside swa vwayaje ale an Ayiti oubyen swa vwayaje soti nan nenpòt lòt, ale nan nenpòt lòt peyi, in fwa ke moun sa li menm li pral fè vòl entènasyonal sa, y ap gen pou yo mete yon so sòti sou paspò li. Paske fòk moun sa li menm li prezante yon paspò kote otorite, anm, èpòt yo yo menm, yo pral gen pou yo mete yon so sòti, parapò avèk so sòti sa ki montre lè w ap retounen nan peyi an, wi, ou te sòti nan tal, nan tèl dat, W ap retounen nan peyi an ankò. Lè konsa, san difikilte, y ap ba w sa w pou rantre nan peyi an. Posib difikilte ki pral gen pou moun sa yo ki te depòte. Jan ke nou konnen deja, moun sa yo ki te depòte se pa t moun ki te pran so lè yo t ap soti Meksik. Se moun ki te tra, ki te rantre nan fwontyè Lèzetazini epi Lèzetazini li menm yo depòte yo. Sa vle di, moun sa yo lè yo t ap soti Meksik, yo pa t gen so. Se sa k pèmèt kounye a, moun sa yo li menm yo pa gen lechwa, se chèche posiblite pou yo kapab benefisye so sa nan enpòt lan, kidonk so sòti an, yon fason pou yo te kapab rantre. Eske gen posibilite pou moun jwenn so sa e eske li fasil e koman moun kapab jwenn li bon nòmalman mwen di wi gen posibilite paske gen moun ki fèl mwen pa di li enposib eske l difisil wi m kapab di nou li difisil paske se yon dokiman otorite se yon dokiman ki vrèman ki pa vrèman fasil pou moun jwenn e fòk yon moun ta gen bon kontak pou ta kapab jwenn so sa pou mete sou paspò ou pou sòti an. Eske yn fwa ke moun sa li menm li jwenn so sa a li tout posiblite l se rantre Meksik eske l pa gen risk ladann tou? Mwen kapab di w wi, kèlkeswa moun sa li menm li te jwenn so sòti sa toujou li toujou sou de chans pou l rantre sou tèritwa Meksiken an. Paske jan ke nou kapab di nou nan moman la a depòtasyon ki fèt Lèzetazini yo, yo gen Meksik li menm li li konn kèk ladan yo. M pa pou m pa di li gen san pou san enfòmasyon yo men Meksik lè yo bezwen fè envestirasyon an vrèman pwofondman y ap kanmenm Yap wè wi ou te depòte. Si tout fwa chans pou pou travèse pou rantre, wap rantre nenpòt jan ak sa yan wap antre. Sa vle di m vle fè nou konnen gen posiblite pou moun nan li menm li mete so an. Swa lè rive nan èpòt lan yo kite l rantre san ke yo pa mennen yon envestigasyon trè trè pwofond nan yon sans. Sa vle di wi gen posiblite an. Men pa vle di ke yn fwa ke moun sa li menm li jwenn so a tout tout Posiblite l se rantre Meksik san ke yo pa pral nan poze l kesyon, yo pa pral nan di l anyen. Non. Se pa sa ke m di. Men wi gen posiblite paske dokiman li menm li pèmèt ke moun al an Ayiti. Men moun ko mal yo nou pral mande èske moun ko moun ki gen ti kat vizdante yo, si tout fwa moun sa yo menm yo ta jwenn sou sòti an. Mwen pa konseye moun sa yo kèlkeswa ta jwenn sou sòti an paske yo pa p gen dokiman pou pwouve ke yo ka rantre nan peyi a ankò. Kèlkeswa ou te gen sou sòti an depi se ti kat vizitante a ou te genyen ou pa p ka rantre paske dokiman sa pa pèmèt ou te kite peyi an. Se sa ke m di nou ankò. Mwen pa vle nou al riske paske Sou fòm la sou chanèl la son fason poum enfòme nou se paske m pa vle nou tonbe nan pwoblèm avèk sak rele otorite yo se jis mwen vle ba nou konsèy lan pa konte ke ti kat kouman lan kapab mennen nou meksik wi gen tout posiblite yon moun ka toujou fè tout stil rakèt oubyen yon moun ka toujou jwenn tout stil kontak pou fè yon seri de bagay mwen pa di yo enposib men sèlman mwen ba nou anm verite mwen ba nou anm chemen ki dwat yo mwen ba nou kòman Ki posiblite genyen, jan ke m di deja, moun nan kapab benefisye so a li menm, si tout fwa l gen so a, wi l kapab achte biyè l pou l retounen, sa pral depan de èpòt l ke l desann nan, sa pral depan de otorite a k ap tcheke l nan èpòt lan, yo kapab kite l pase, men si yo deside fè yon gran envestirasyon pou yo tcheke tout dosye moun sa, wi yo kapab konnen moun sa l te depòte e li te depòte Lèzetazini, se sa k pral pèmèt kounye a yo kapab retounen moun sa bak. Bon, se pa sa. Ok, ki lòt posiblite k gen ankò, jan ke nou konnen deja, Meksik li menm se yon peyi ki sitye li nan Nan Amerik, nan Amerik di Nò, sa vle di jan ke nou konnen deja Meyisik, Meksik, lè, Lèzetazini, lè Kanada, se twa peyi sa yo ki nan Amerik di Nò a. Men ki lòt peyi ki gen fwontyè avèk Meksik ke yon moun kapab vini yon fason pou ka antre nan fwontyè tèrès Meksik pou ta peli, pile tèritwa meksiken an? Bon, nòmalman nou konnen Meksik li menm li gen fwontyè avèk Gwatemala e osi li gen fwontyè avèk M le Belize, sa vle di se 2 peyi sa yo ki gen fontyè avèk Meksik. Sa vle di nou pral mande, èske l èske l fasil pou yon Ayisyen rantre nan yonn nan peyi sa yo yon fason pou l ta rantre swa anba fil oubyen swa nenpòt lòt mwayen ke l kapab rantre? Yn fwa ke l deja sou tèritwa meksiken an, se kòmsi ryen netè, Meksik pap janm konnen si moun sa li menm li te soti. Wi, sa vle di gen posiblite pou moun vini, men èske posiblite yo fasil? M kapab di non, posiblite sa yo menm li pa fasil paske Peyi sa yo, m kapab di peyi sa yo pa vrèman tèlman gen yon bòn relasyon avèk Ayisyen nan kesyon bay viza, swa viza touris oubyen nenpòt tip de viza ke li ye. E nou konnen deja kantite Ayisyen ki depòte yo se anpil yo e se anpil Ayisyen, se pa 2, se pa 3 Ayisyen, se anpil Ayisyen. Nou konnen deja in fwa, tout fwa ke peyi sa yo ta deside bay viza, yo ka bay anviwon 10, 15 viza, men yo pap ka bay tout moun sa yo viza paske nou konnen deja tout fwa gen yon posiblite Ayisyen yo menm tout bezwen vini yon sèl kou, se tout ki bral vide nan konsila yo, lè konsa yo, men kèlkeswa yo ta bay 20, y ap deja fèmen depi sou 5. Sa vle di, se jis pou m fè nou konnen se depòte a k fasil men pou retounen Meksik lan se pa yon bagay ki fasil byenke anpil nan Ayisyen yo ka ale a yo toujou konnen ke nan yon semèn, nan de semèn y ap retounen Meksik bak ankò. Mwen pa di l enposib pou nou retounen Meksik men retounen Meksik lan li pa fasil. Nou konnen deja gen anpil raketè deyò, gen anpil fo raketè deyò an k ap toujou pwomèt nou, yo ka ba nou sou sòti, yo ka fè nou jwenn viza Gwatemala, yo ka fè nou jwenn viza Beliz, yo ka fè nou fè anpil bagay, yo ka fè nou vini Meksik men fè anpil pridan pske kesyon lajan se pa yon bagay ki fèt fasil. Pou konn kiyès n ap bay lajan nou, konn ki ajans n ap kontakte, konn kòman n ap fè sa pou n kapab retounen nan peyi an. Bon, nòmalman, èske gen posiblite pou moun nan benefisye viza Gwatemala? M kapab di wi gen posiblite a paske tout fwa ke yon peyi gen konsila l nan peyi pa w lan, li la pou l bay viza tou. Men, nan moman la, li pa fasil pou yon Ayisyen ta dekole yon viza nan konsila Gwatemala. Sa vle di, se yon bagay ki vrèman, vrèman difisil. Yo menm egzije pou yo bay yon Ayisyen viza Gwatemala, fòk li gen viza Kanada oubyen Etazini sou paspò l. Pou n kapab wè, sa vle di se pa yon bagay ki fasil, paske si tout fwa yon peyi ou gen konsila, ou pa gen rapò avèk lòt peyi pou w ap mande fòk moun nan ta gen viza lòt peyi pou ta ba l viza peyi pa w la. Kèl rapò? Sa vle di, nòmalman, se jis pou montre nou ke bagay yo pa fasil vrèman jan ke anpil nan nou panse l. Nou pral mande, poukisa si moun nan gen rezidans. Rezidans Meksik lan pa ka antre Gwatemala. Non, moun sa li menm li pa gen posiblite pou l rantre, paske Gwatemala li pap asepte moun nan antre. Pou moun nan antre Gwatemala, Gwatemala egzije fòk moun nan li menm swa genyen viza Panama, viza Kanada, ekskize, viza Kanada oubyen viza Lèzetazini sou paspò l pou yo bay moun sa posiblite pou l rantre kòm touris nan peyi Gwatemala. Se jis pou montre w bagay yo menm yo difisil, pa menm bezwen pale w pou Beliz. Pou Beliz toujou se pi difisil toujou. Beliz preske pa danse kole vrèman nan kesyon bay viza pou Ayisyen rantre, jan ke nou konnen deja. E peyi sa yo gentan konnen tout sa k ap fèt yo, Ayisyen yo menm yo pa bezwen vin nan peyi yo an vrèman, se jis yo bezwen itilize peyi yo a kòm yon pon pou travèse. Bon, nòmalman, nou kapab wè nou fè videyo a yon ti jan avèk rapidite, se jis mwen bezwen, mwen te bezwen fin di nou tout sa ke m te gen pou m di nou nan videyo sa a, mwen te bezwen ba nou enfòmasyon sa yo. Sa vle di, mwen pa fè videyo a yon fason pou m di w ke ou menm ki depòte ki an Ayiti an, w ap rete la an Ayiti, ou p ap ka rantre Meksik ankò, non. Lwen de la, se pa sa ke m di, e mwen menm bò kote pa m, m ap fè plizyè rechèch yon fason pou m wè kòman m kapab ede de twa moun sove oubyen kòman m te kapab ede de twa moun retounen bak nan peyi an, byenke posiblite yo pa ko vrèman. pèmèt mwen fè sa, men sa vle di jiska prezan mwen pa rete ap dòmi, anpil nan nou kap kontakte m mwen kontan sa paske nou toujou gen espwa sou mwen, sa vle di anpil nan moun depi yo rive desann èpòt lan sa moun yo pa fè lòt bagay se pran telefòn mwen pou yo kontakte m kòman yo kapab retounen mwen menm tou mwen pa rete ap dòmi mwen toujou ap fè mwen toujou ap fè kontak yon fason pou m wè kòman m kapab jwenn yon posiblite byenke m pap ka ede tout moun men in fwa ke m jwenn posiblite map kapareb ede kèk grenn frè m nan sè m sa yo ki te depòte retounen nan peyi Meksik ankò byenke Meksik lan pa yon peyi ki bon vrèman ekonomikman men li mye pa rapò avèk yon moun ki an Ayiti sa vle di mwen pa fè video a nan fason ke pou m di pèsòn moun pap ka retounen men se jis mwen ba nou anm posiblite gen yo e difi kòman gen difikilte tou nan kesyon pou retounen an se jis mwen vle demontre nou ke Humm se depòte ak fasil in fwa ke ameriken kon li fasil pou pov ou nan peyi w men pou retounen ankò a posiblite yo vrèman vrèman vrèman vrèman minim anpil sa vle di anpil nan frè m sè m yo ap kontakte m yo konnen bagay yo vrèman se osi senp ke sa gen sa k menm kontakte m swa pou vann yo biyè Guatemala mwen m antan k ajans mwen pa gen dwa pou m ta di w me kisa pou fè pou w antre Guatemala men antan ke ayisyen antan ke imen M oblije poze w kesyon èske w gen viza Gwatemala pou w rantre paske m konnen wi mwen kapab vann ou biyè a mwen kapab benefisye swa yon 20 yon 30 yon 40 dola oubyen yon 50 dola sou kòb biyè sa men ou pap ka rantre avèk biyè avèk biyè sa ke m ap vann ou an vrèman yo pap kite w vwayaje lè konsa se yon lajan ke w ap riske pèdi se sa k fè ke dèfwa lè moun yo kontakte m pou biyè yo avan m avan m kmanse avèk vann biyè a fè benefis 50 dola mwen renmen choke mwen poze moun nan kesyon pafwa se enfòmasyon ke moun nan manke oubyen se yon moun li pa jwenn ki vrèman oryante ki fèl konnen ke pran avyon swa Repiblik Dominikèn fasil pou l ta antre nan peyi Gwatemala oubyen nan peyi Beliz non sa yo pa vrèman fasil konsa e peyi sa yo vrèman kanpe strik nan moman an yo pa vle de kite ayisyen swa benefisye viza swa vin fè touris nan peyi yo an yon fason yo gentan konnen yo ayisyen sa yo menm se moun k ap chèche direksyon pou Meksik direksyon pou Lèzetazini. Bon video sa fèl nan fason pou enfòme nou nan fas se pou reponn kesyon ke anpil nan nou te konn ap poze m sa vle di mwen pat gentan fè video a bon m espere ke nou apresye video a m espere ke enfòmasyon sa yo menm yo itil nou si tout fwa nou gen dout jan ke nou konnen deja map toujou kite nimewo telefòn mwen kote nap ka toujou ekri m sou WhatsApp pou n poze m kesyon ke nou vle parapò avèk video a oubyen parapò avèk lèk kèk lòt pwosesis ke nou ta vle konnen de Meksik. Bon, sa vle di nou konnen deja mwen pa reponn mesaj yo rapid, men m panse nenpòt lè gen tan m ap kreye posiblite yon fason pou m kapab reponn nou yo pi souvan. Mwen di nou mèsi ankò avan m ale, paske chanèl la li menm li monetize, byenke mwen pako kapab fè kòb sou li, pa rapò mwen pa gen tan pou fè videyo vrèman rapid, mwen ta dwe fè 2 videyo pa jou, men mwen pa menm gen m pa menm gen tan pou m ta fè 2 videyo pa semèn, men kanmenmem m panse. Nan pi difisil la nou fèl, nou monetize, m panse de jou an jou nap vanse, de jou an jou nap vanse, de jou an jou komite an li menm lap grandi, mwen di nou mèsi pou sa, mèsi pou sipò nou, e map toujou mande skwat ko fè sa ki se abòne avèk chanèl lan, epi pa bliye pataje video an, bon jan ke nou konnen deja se te konfò, kamarad ou, e wòl ki tap sèvi pou chanèl sa, bon mwen menm male, randevou an se pou yon lòt video.